Nou salye zanmi laprès yo. Rankont nou jodi a li genyen 4 pwen ke n ap eseye gade ansanm. Dabò nou pral pale de prevansyon e priz an chaj di kowonaviris o sen de la pnh. Dezyèm pwen an se sa ki konsène la reyentegrasyon dè zèks polisye a la pnh. E twazyèm pwen an se. Yon nouvèl antite ke Direksyon Jeneral Lapolis la mete an plas se SBE, se Service de Bien-Être de la pnh. E pou nou klotire, nap pale de yon ansanm de rimè kap sikile sou rezo sosyo yo depi yè. Donk, nap pale de 4 pwen sa yo ki twouve yo nan menu. rankont nou ojodi a. Tankou nou kapab remake l, nou tout konnen l, kowonaviris la li rive ann Ayiti depi jedi 19 mas, nan pi wo nivo Leta yo te anonse l e tankou nou te kapab wè l tou, Nan Vandredi se te la panik jeneralize e men nan lapolis la tou nou pran de mezi, nou ranfòse alò mezi de prevansyon e ke nou te pran yo e nou vin pran adopte osi de mezi de priz an chaj o ka ou yon polisye ou byen yon moun yon anplwaye anndan lapolis la ta atenn de kowona viris. E mezi de prevansyon sa yo padon.

Tout batiman ki loje estrikti de polis yo, direksyon santral yo, komisarya yo, soukomisarya yo, direksyon depatimantal yo, dè materyèl de prevansyon, nou kapab site boukit, kloròks, mask, gan, donk pou polisye yo kapab fè prevansyon paske polisye yo tou yo fè pati de sosyete a e dotanplis ke yo devlope dè rapò de pwoksimite. e avèk popilasyon an, donk se de moun tou ki vilnerab pa rapò a flewo sa, donk li trè enpòtan aske e kòmandman lapolis la te pran de dispozisyon pou pèmèt aske polisye yo menm tou yo pwoteje tèt yo. E pou lòt materyèl ki rete ke nou poko genyen, de rekizisyon fèt a pi wo nivo leta a moun ki konsène yo pou yo kapab dote lapolis la lòt materyèl, pou pèmèt ke polisye yo rive fè fas a evenman sa a pou yo kapab twouve yo dan lè meyè kondisyon de travay pou yo kapab akite yo de fonksyon yo asavwa sèvi, pwoteje, rive konble atant popilasyon an an matyè de sekirite. E, pwiske nou pati pou yon avanti. Nou pa konnen konbyen tan sa ap dire, donk genyen de prevansyon ki pran ankò, ki fèt ankò. Nan nivo akademi polis la, genyen yon atelye de kouti ke kòmandman lapolis la mete an plas, e se de polisye koutirye ki la, e y ap travay, e depi yè yo kòmanse travay, e yo genyen posiblite pou yo. konfeksyone pa mwens de 500 mask pa jou. Donk, mezi sa pran, dabò, pou kèlkeswa polisye a, kèlkeswa lye dafektasyon l, pou l kapab rive jwenn mask de pwoteksyon e pou anpeche tou pou nou pa an ripti de stòk, pou nou kapab toujou genyen l an pèmanans. E janm sot di nou an, pou lòt materyèl ke yap bezwen toujou, ke yo poko konnen, alò ke nou poko jwenn, dè rekizisyon deja fèt. E m pwofite de kamera e de mikwo e ki la, e nan non direksyon jeneral lapolis la, ke nap mande pou tout polisye pou yo ekstrèmeman vijilan, se vre ke yo la pou yo sekirize, Se vre yo la pou yo pwoteje, men yo pap ka rive ni sekirize, ni pwoteje si yo menm yo pa pran dè mezi pou pwoteje tèt yo, pou sekirize tèt yo. E mezi de prevansyon sa yo tou yo etann vè lè prizon. Vè lè prizon, donk ki sa lapolis la fè? Li travay avèk otorite jidisyè yo dabò ki.

Yon twòp atwoupman antre nan sant penitansye yo. Men, mezi de prevansyon ke lapolis pran, li pa pran l sèlman pou lapolis. Li pran l tou pou popilasyon an puiske esans menm lapolis la se pwoteje popilasyon an. E se konsa avèk otorite ki nan ministè yo, Lapolis la akonpanye de delegasyon ministeryèl, nou kapab pale de ministè pa egzanp komès, kote nou wè gen anpil dispozisyon ki te pran pou pèmèt gen yon ansanm de desizyon ki te pran nan pi wo nivo leta pou desizyon sa yo te kapab aplike. E lapolis la tou te akonpanye plizyè otorite nan ministè lajistis, kote. Enstriksyon an te klèman pase pou pa t gen dezatwoupman nan etablisman de rasanbleman yo e nou wè malerezman genyen de moun ki te vyole entèdi sa yo e yo te arete yo, donk yo te entèpele yo, yo t ap reponn e kesyon otorite polisyè yo. E atravè le peyi, de jedi 19 jou yo anonse kowona rive an Ayiti a dat, lapolis deja entèpele 64 moun e k ap reponn kesyon otorite polisyè yo e pou laplipa genyen nan yo ki ap reponn kesyon otorite jidisyè yo. Donk se pou pwoteje popilasyon an, se anpeche gran rasanbleman yo nan lye de rasanbleman yo e osi sou espas piblik la e w ap wè gen de diskou pandan wikenn nan ki te ouvè e se plizyè anpil ke lapolis rive fèmen atravè peyi a. E gen de batiman degliz, gen de pastè ki te ouvri legliz yo, donk yo te poze sele nan yo, otorite jidisyè yo byen sur akonpanye de otorite polisyè yo, tout sa yo te rive fèt se yon fason ke pou respekte desizyon ki te pran nan pi wo nivo leta e pou pèmèt ke popilasyon an, pou diminye risk pou tout posib ke popilasyon ta kapab genyen pou maladi sa li pwopaje. Men, nou te pale tou de mezi de priz an chaj e lapolis la li dote de yon sant ospitalye pou lenstan ki twouve l a Bon Repo. Sant ospitalye sa te la, plizyè tantativ te fèt pou l te an fonksyon. Malerezman, te gen de lantè ki fè ke l pot ko ka rantre an fonksyon e sou lidèchip direksyon, direktè jeneral la padon, ki rankontre avèk le chèf di CSPN, ki te rann yon vizit nan sant ospitalye sa gen dè dispozisyon ki pran sou peu pou sant ospitalye sa ouvri e yap amenaje l nan moman map pale la yo dote l de materyèl son fason ke si yon polisye ta atenn rapidman ekip medikal lapolis la ki genyen dè moun ki gen plizyè. e kalifikasyon ki konnen domèn sa yo trè byen ap ka pran kesyon sa yo an men e y ap kapab adrese yo. Dezyèm pwen an, nou te di ke nou t ap pale de